Bondye gad lavi nou nap ba lavi a dwèt. Ou an dirèk avèk mwen, m se Guerry Henry, animatè Boukante La Parole, ou sou Radyo Mega, lemond ap tande w. Ou pare pou w fè yon ti koze avèk nou? Mwen menm m se Lamòt Sanjou Granmoun, lemond konnen m se Lamòt Sanjou, Bakiyèt pa pè vagabon. Fè yon ti bese volim nan, tanpri, fè yon ti bese volim radyo k bò kote w la, silteplè. Byen, m pa kontradikzyon a menm non, m pa kontradikzyon a menm. Ok. Depi sa genyen 9 jou depi enfòmasyon an ap sikile dan laprès, baz 400 mawozo kidnape plizyè moun ladan yo gen prèt katolik, gen sè relijyez, èske ou ka konfime enfòmasyon sa, èske efektivman moun sa yo se nan men nou yo ye?
Frèm mwen menm map diw yon bagay lemond konnen lemond ap tande menm lemond konnen mwen menm bagay kidnapin nan se pa yon bagay m asosyasyon avè m te toujou konn pale nèg yo m te di nèg yo mesye le moman tout zam ap bèbè nan yon peyi epa zam pam nan t paka bèbè epa dyab m dyab ase pren m ap aka epa demon m demon ase pren pou nou paka chita pale avèm. Bourdon di lamò san jou ki san gwo, ki san detay, men kòman sa ka vini. Mesye imajine nou byen pou wè. Lè m di nèg yo ke mesye m vle zam mwen bèbè, men kisa m vle, men kisa m vle, sa nèg yo fè? Nèg yo e kay mwen yo vin kraze, kay malere nan zòn nan yo vin kraze. Sa y ap fè? Mechan ap fè m pi mechan oubyen dou y ap fè m pi dou? Epa bliye m te di m te di nèg yo yon grenn bagay m te di nèg yo mesye mwen menm lèm frape pye m atè m kanpe an granmoun e mwen menm humm rès pou kè wi frèm pase mwen menm m te di konsa mwen menm sam vle a e li pou l ye. Men lanmò sanjou di mwen kouman moun yo ye kouman sante yo ye. Bon Mwen menm m pa Mwen menm m te pale m te pale ba nèg yo m te ba nèg yo 24 èd tan m te ba nèg yo 24 èd tan paske mwen menm m pa gen lopital lakay mwen m pa gen anyen lakay mwen si m te gen lopital lakay mwen e pa konsa lakay mwen tap ye ou konprann a mwen m te ba nèg yo 24 èd tan sa gen pou nèg yo konn sa yo gen pou yo di a mwen menm mwen menm.
Non ou te bay nèg yo ou te ba nèg yo 24 èd tan pou fè kisa?

Si yo te konnen yo gen moun ki pa viv sante, sa yo gen pou regle a, yo t ap oblije regle l pi rapid epi pou moun yo al jwenn yo.
Men, kòman nou trete yo? Èske nou byen trete moun yo jiskaprezan? Piske mwen aprann ke nou te libere manman an. M te konn trete yo, m te konn trete yo byen vre wi, men kounye a m vin pwouve ke m pa gen lopital lakay mwen, ni m pa gen ofelina lakay mwen. Kounye a m pa dwe moun manje lakay mwen menm.
Sa vle di ke gen plizyè jou la, ou pa ba yo manje? Mwen menm m diw konsa, mwen menm m diw bagay la vin chanje faz, aktyèlman m pa ba moun manje lakay mwen, m pa t diw m pa t konn ba yo manje, tout jou sa yo fè a, jodi a fè yo 9 jou yo tap mouri. Ok mwen mwen gade sou yon video kote ke gen plizyè nèg m wè yo tap fè rekritman m wè gon bann nèg ki bay do mwen wè gen zam ki tap etale eske eske jodi an nou menm tou nan nan baz 400 mawozo eske n pa deside pou ke nou finalman depoze lèzam, remèt lèzam pou n rantre nan lavi nòmal jan sa te ye dan le tan. Tande sa map diw la frèm, koutel tandel e lèm te di zam lan nou pat fèt avèl non, ni zam lan nou pat fèt avèl non, pat chwazi manyen zam non, nou menm nou menm se bay politik nou mennen, bay politik nou fè, men tout nèg fè politik li nan fason pal, epa nou menm epa nou menm A moun non tap mache al pa bon a lot moun non vin mache a kounya la li menm se menm e arete marel komanse mare non met nan prizon marel komanse mare non met nan prizon pral lò grenn bagay. A ki moun nou tap mache a ki moun nou tap mache.
Twòp zo nan kalalou m poko ap do bagay sa. Eeh mesye lèm te di pou nèg yo fè zam mwen bèbè sa nèg yo te bonm pou rekonpans nèg yo ye lakay granmoun mwen yo te vin kraze kraze kay ti malere nan zòn nan kraze legliz nan zòn nan nèg yo mechan yap fèm pi mechan mèt la m te di nèg yo mwen menm lèm frape pyem atè map bale map bale mond soufrans ke poul tande jous nan zo. Lanmò lanmò san jou ou konnen ke gon bann moun nan legliz katolik kap koute'n la dayè lakay ou ou genyen de prèt ou gen de sè relijyez ou fè on gwo jès dènyèman ou libere manman pè a piske li pat viv sante eske ou kapab di pou peyi a la jodi an kisa pou yo fè Kisa ou mande pou ke moun sa yo jwenn liberasyon yo? Di l pou tout peyi a ka tande l, pou ke si gen de efò k pou fèt pou yo fè l. Yo konn sa pou yo fè a trè byen. M pral di w okenn bagay. O ok. Mwen lekòl moun sa yo depi chen ann Ayiti. Ou konprann? Lekòl moun sa yo. Yo konn sa pou yo fè a wi frè m. Trè byen. Ou wè trè byento? E Etyèl ki poko mare 14. Ou wè kou boje sa vire sou bonèt y ap konn sa pou yo fè a.
Non men si sosyete a, si peyi a ka ba yon kout men, fò di sa l ye, omwen moun yo ka ba yon kout men. Non men, men nou pa ka ret nou piblik pou nou di sa nou vle a, e bagay pèsonèl. Se bagay pèsonèl li ye. Menm, ok, m pral di yon bagay, menm jan lè ou antre nan yon geto, e ze bal yo antre nan yon geto, e pa prive l ye, e pa chita pale.
Men lè w, lè, lè w pale avè yo, yo menm yo pale avè w tou, kisa yo eksplike w? Yo di w ke yo pa gen mwayen pou sa? Sa w ka fè pou yo? Li ka di lapawòl. Oh, se, se, se pouvwa a, a pouvwa a nap negosye dirèkteman.
Wi, nou pap negosye a pouvwa a, men l konn sa pou l fè a.
Bon, lanmò gen de kesyon map poze w la ankò pou n ale, piske m konnen ke gen anpil lòt bagay ki, ki, ou gen pou w regle. E, jodi a la, kouman nou menm nan baz sa a, nou òganize nou, piske Nou tande je nèf an fanmi yo menm yo regwoupe yo, yo gen baz yo. Genyen Gran Ravin avèk baz 5 segond ki antann yo. Ou menm tou èske w gen de alye nan ling nan? Non kite m di w grenn bagay. Ou wè, on sèl grenn bagay m ap di, kite nèg yo fè emosyon.

Lanmò san jou dènyè kesyon nap poze w paske se sak enpòtan pou nou di nou lè w gade moun yo.
Talè granmoun fon ti poze granmoun banm mande w sa baz pam èske kòman san kòman w wè moun yo sante yo se sa sèlman ki enpòtan pou nou peyi a bezwen konnen kouman sante yo ye èske yo yo byen yo pa pi mal.

Men m pa di w nou pa ba yo manje, si nou pa ta ba yo manje a 9 jou sa sa yo t ap viv. Ok ok men enfòmasyon fè konprann ke pou n te libere manman an nou te bay se yon ti mwayen yo te bay èske w konfime sa? Kijan w di l? Pou yo te pou baz ou a te libere manman an te lage pye manman an

Non menm popilasyon ap felisitem pou sa mwen bay kidnapin nan epa bagay mwen menm mte fil ou konprann pase tout moun konnen epa bagay kitem nan ni panse nou nan ni dosye nou sèlman sèlman ni ni pou jous kounya nou poko fè kidnapin nou ou konprann pase chète a dou bosou wa wa nèg yo fèm fache nèg yo fèm fache jous nan zo la. Men sa w fè a la kouman l rele? Anben sam fè a kouman li rele sim fèl e yo sa m fèl epa m te di nèg yo fè zam mwen bèbè pou la rekonpans e kay malere yo vin kraze nan zòn nan e lakou m yo vin kraze nan zòn nan sa yo pa tap fèt.
Mèsi anpil lanmò e mwen te kontan e fè ti koze sa ou konprann sa vle di ke e bon lanmò sanjou di yon bagay ki enpòtan la. Li di ke se franse yo ki enpòtan pou li. Men poukisa ou pa libere lòt moun yo?
Kondisyon poko akonpli.
Mèsi anpil lanmò. Kenbe la.
Radio Mega.
Jan m wè la pye w mare, jwèt la chanje faz wi. Non, ou genlè, ou genlè, ou viv an kesyon toujou lanmò? Non monchè ou pat tande sa m te di nan videyo a mezanmi bagay la rive tribinal mwen la Castro Maoso pral fè skandal. Men lanmò lanmò san jou banm di yon ti bagay ou paka ap ri pandan ke gen moun kap soufri lanmò ou paka ap ri pandan ke fanmi moun yo ap soufri. Radio Mega. Non pa bay sa granmoun. Ou wè nou menm nou pa nou pa depan de pèsòn ke ke nèg anlè a ke dyab nou an tande granmoun. Non men si w te gen respè pou lwa yo, si w te gen respè pou ginen yo tou. Men lè yo te vin kraze kay malere yo pat gen plenyen. Non men se pa moun sa yo ki te kraze kay malere yo lanmò. Bon tande tande tande. Si w gen respè pou ginen yo, si w gen respè pou Èzili, si w gen respè pou gwo lwa ke m konn wè anndan lakay ou yo la, Sa vle di ke kanmenm kèlke pa, moun sa yo se pa yo menm, moun sa yo pa konn anyen. Dayè se 2 prèt yo ye, se 2 relijye yo ye. Pa bilye fransè nan peyi a e prezidan reskonsab yo. E pou prezidan di sa lap di a osi. Radio mega.
Mèsi lanmò sanjou. Bon Nap pran yon ti poz nap tounen men kite m prezante ekskiz mwen bay direksyon radyo a e nòmalman li te enpòtan pou n konnen kouman sante moun yo ye mezanmi nou tande l wi live sou radyo mega nan boukante lapaw li te enpòtan pou mwen pou m te konn sa a.
Chalmas Ou wè la a la kote gen koze papa. M pa gen anyen m ka di leta
piske depi sou premye grenn kidnaping nan te sipoze gen yon egzanp ki te trase leta pat fèl l ouvè baryè a baryè a ouvè san kòmantè nap pran yon ti poz kèlke segond. Ou an dirèk avèk mwen, m se Guerry Henry, animatè Boukante Lapawòl, ou sou Radyo Mega, Lemond ap tandew. Ou pare pou fon ti koze avèk nou? Bon men misye lanmò san jou granmoun. Le mond konnen misye lanmò san jou. Brakyèt pa pè vapè. Fon ti bese volim nan tanpri. Fon ti bese volim radyo k bò kote w la. Silteplè. Ya m pa m pa kot radyo a menm non. M pa kot radyo a menm. Ok.
Depi sa genyen 9 jou depi enfòmasyon an ap sikile dan laprès e baz 400 mawozo kidnape plizyè moun, ladan yo gen prèt katolik, gen sè relijyez, e èske w ka konfime enfòmasyon sa a, èske efektivman moun sa yo se nan men nou yo ye? Ee frè m, mwen menm m ap di w yon bagay, e lemond konnen, lemond ap tande, menm lemond konnen mwen menm bagay kidnapin nan se pa yon bagay m asosyasyon avè. Eeh m te toujou konn pale nèg yo, m te di nèg yo mesye eeh le moman tout zam ap bèbè nan yon peyi epa zam pam nan t paka bèbè epa dyab m dyab ase pren m pa ka epa demon m demon ase pren pou nou pa ka chita pale avè m pou nou di lamò se jou ki tan gwo ki tan detay men kòman sa ka vini mesye imajine nou byen pou wè. Lèm di nèg yo ke mesye m vle zam mwen bèbè men kisa m vle men kisa m vle sa nèg yo fè nèg yo e kay mwen yo vin kraze kay malere nan zòn nan yo vin kraze sa yap fè mechan yap fèm pi mechan oubyen dou yap fèm pi dou e pa bliye m te di m te di nèg yo yon grenn bagay m te di nèg yo mesye mwen menm lèm frape pyem atè m kanpe an granmoun e mwen menm. Rès pou kè wi frèm pase mwen menm mte di konsa mwen menm Sam vle a eli poul ye. Men lanmò san jou di mwen kouman moun yo ye kouman sante yo ye. Bon mwen menm mba mwen menm mte pale mte pale ba nèg yo mte ba nèg yo 24 rèd tan mte ba nèg yo 24 rèd tan pase mwen menm mpa gen lopital lakay mwen mpa gen anyen lakay mwen

M te konn trete yo m te konn trete yo byen vre wi men kounye a m vin pwouve ke m pa gen lopital lakay mwen ni m pa gen ofelina lakay mwen kounye a m pa dwe moun manje lakay mwen menm.
Sa vle di ke gen plizyè jou la ou pa ba yo manje? Mwen menm m di w konsa mwen menm m di w bagay la vin chanje faz aktyèlman m pa ba moun manje lakay mwen m pa di w m pa t konn ba yo manje. Tout jou sa yo fè a jodi a fè yo 9 jou yo tap mouri. Ok mwen gade sou yon video kote ke gen plizyè nèg m wè yo tap fè rekritman m wè gon bann nèg ki bay do mwen wè gen zam ki tap etale eske eske jodi an nou menm tou nan baz 400 mawozo eske nou pa deside pou ke nou finalman depoze lè zam remèt lè zam pou nou rantre nan lavi nòmal jan sa te ye dan le tan. Tande sa map diw la frèm, koutel tandel. E lèm te di. Zam lan nou pat fèt avèl non ni zam lan nou pat fèt avèl nou pat chwazi manyen zam non nou menm nou menm se bay politik nou mennen bay politik nou fè men tout nèg fè politik li nan fason pal epa nou menm epa nou menm A moun nou tap mache al pa bon a lot moun nou vin mache a kounya la li menm se menm e arete e marel komanse mare nou met nan prizon marel komanse mare nou met nan prizon pral lò grenn bagay. A ki moun nou tap mache a ki moun nou tap mache. Twòp zo nan kalalou m poko ap di w bagay sa. Eehh mesye Lem te di pou neg yo fe zam mwen bèbè sa neg yo te bonm pou rekonpans neg yo ye la kay granmoun mwen yo te vin kraze kraze kay ti malere nan zòn nan kraze legliz nan zòn nan neg yo mechan yap fem pi mechan met la m te di neg yo mwen menm lem frape pyem atè map bale map bale moun soufrans ke poul tande jous nan zo. Lanmò lanmò san jou ou konnen ke gon bann moun nan legliz katolik kap koute'n la dayè lakay ou ou genyen de prèt ou gen de sè relijyez ou fè on gwo jès dènyèman ou libere manman pè a piske li pat viv sante eske ou kapab di pou peyi a la jodi an kisa pou yo fè Kisa ou mande pou ke moun sa yo jwenn liberasyon yo? Di l pou tout peyi a ka tande l, pou ke si gen de efò k pou fèt pou yo fè l. Yo konn sa pou yo fè a trè byen. M pral di w grenn bagay. O ok. Kote lekòl moun sa yo te piche an Ayiti? Ou konprann? Lekòl moun sa yo. Yo konn sa pou yo fè a wi frè m. Trè byen. Ou wè trè byento? E eklèsi poko mare 14. Ou wè kou boje sa vire sou bonèt y ap konn sa pou yo fè a.

Sa w ka fè pou yo? Li prete la pawòl. Oh, se, se, se pouvwa a, a pouvwa a n ap negosye dirèkteman?
Wi, nou p ap negosye a pouvwa a, men l konn sa pou l fè a.
Bon, lanmò gen de kesyon m ap poze w la ankò pou n ale, piske m konnen ke gen anpil lòt bagay ki, ki, ki ou gen pou regle. E, jodi a la, kouman nou menm nan baz sa a, nou òganize nou, piske Nou tande je nèf an fanmi yo menm yo regwoupe yo, yo gen baz yo. Genyen Gran Ravin avèk baz 5 segond ki antann yo. Ou menm tou èske w gen de alye nan ling nan? Non kite m di w yon grenn bagay. Ou wè, yon sèl grenn bagay m ap di l, kite nèg yo fè emosyon.

Lanmò san jou dènyè kesyon nap poze w paske se sak enpòtan pou nou di nou lò lò gade moun yo.
Talè granmoun fon ti poze granmoun banm mande w sa baz pam e èske kòman san kòman w wè moun yo sante yo se sa sèlman k enpòtan pou nou peyi a bezwen konnen kouman sante yo ye èske yo yo yo byen yo pa pi mal.

E sa m di w ankò, men m pa di w nou pa ba yo manje, si nou pa ta ba yo manje a 9 jou sa sa yo t ap viv? Ok, ok.
Men enfòmasyon fè konprann ke pou n te libere manman an, nou te ba, se yon ti mwayen yo te bay. Èske w konfime sa? Kijan w di l? Pou yo te, pou baz ou a te libere manman an, te lage pye manman an,

sosyete a, popilasyon an? Non. Non, menm popilasyon an felisite m pou sa mwen bay kidnapin nan e pa bay mwen menm m te fil. Ou konprann? Pase tout moun konnen e pa bay ki te nan ni panse nou, nan ni dosye nou. Sèlman, sèlman ni, ni pou jous kounye a nou poko fè kidnapin nou. Ou konprann? Pase chète a doubo sou wa wa, nèg yo fè m fache. Nèg yo fè m fache jous nan zo la. Men sa w fè a la, kouman l rele? Enben sam fè a kouman li rele sim fèl e yo fèm fèl epam te di nèg yo fè zam mwen bèbè pou la rekonpans e kay malere yo vin kraze nan zòn nan e lakoum yo vin kraze nan zòn nan sa yo patap fèt.
Mèsi anpil lanmò e mwen te kontan e fè ti koze sa. Ou konprann? Sa vle di ke, e, bon, Lanmò San Jou di yon bagay ki enpòtan la, li di ke, e, se Franse yo ki enpòtan pou li. Men poukisa ou pa libere lòt moun yo?
Kondisyon poko akonpli.
Mèsi anpil Lanmò. Kenbe la.
Radio Mega. Jan, jan mwen al ap yo mare, jwèt la serye Faz wi. Non, ou genlè, ou genlè, ou, ou anvi pran kesyon toujou Lanmò? Non monchè ou pat tande sa m te di nan videyo a mezanmi bagay la rive tribinal men mwen la Castro mawozo pral fè skandal. Men lanmò lanmò san jou banm di yon ti bagay ou paka ap ri pandan ke gen moun kap soufri lanmò ou paka ap ri pandan ke fanmi moun yo ap soufri. Radio Mega. Non pa bay sa granmoun. Ou wè nou menm nou pa nou pa depan de pèsòn ke ke nèg anlè a ke djab non tande granmoun. Non men si w te gen respè pou lwa yo, si w te gen respè pou ginen yo tou. Men men lè yo te vin kraze kay malere yo pat gen plenyen. Non men se pa moun sa yo ki te kraze kay malere yo lanmò. Bon tande tande tande. Si w gen respè pou ginen yo, si w gen respè pou èzili, si w gen respè pou gwo lwa ke m konn wè anndan lakay ou yo la, Sa vle di ke kanmenm kèlke pa, moun sa yo se pa yo menm, moun sa yo pa konn anyen. Dayè se de prèt yo ye, se de relijye yo ye. Pa bilye fransè nan peyi a e prezidan t reskonsab yo. E pou prezidan di sa lap di a osi. Radio Mega.
Mèsi lanmò sanjou. Bon Nap pran yon ti poz nap tounen men kite m prezante ekskiz mwen bay direksyon radyo a e nòmalman li te enpòtan pou nou konnen kouman sante moun yo ye mezanmi nou tande l wi live sou radyo mega nan boukante lapawòl li te enpòtan pou mwen pou m te konn sa a. Chalmas ou wè la a la kote gen koze papa. M pa gen anyen m ka di leta
piske. depi sou premye grenn kidnaping nan te sipoze gen yon egzanp ki te trase leta pat fèl l ouvè baryè a baryè a ouvè san kòmantè nap pran yon ti poz kèlke segond.